Brezil son ekip ki an dout, Brezil ap chèche kèlke sètitid. Ekwatè son ekip ki an plèn sètitid, son ekip ki konn sa lap fè, son ekip ki konn kote l sòti, son ekip ki konn kote l prale, ekip ekwatoryèn nan. Ekwatè se yon. M ka di se yon bèl ekip foutbòl ki te ki trè antreprenant. Se yon ekip ki ki lakay li, ki an dezyèm pozisyon, ki donk ki se yon dinamik ki gen anpil konfyans. Epi y al chèche Brezil nan kan. Ancelotti te vle sòti de dèryè men sèl pwoblèm gen avèk Ancelotti, si w vle sòti bal osòl, ou pa ka ban m mitan teren sa a. Ou pa ka ban m mitan teren ki gen ladan Gerson, ou pa ka ban m mitan teren ki gen Casemiro, Bruno Guimaraes. Poukisa m di sa? Se pwofil jwè yo. Pwofil jwè yo, Gerson k ap jwe nan Flamengo Brezil, Casemiro pase 2 prezantasyon, Bruno Guimaraes pase 2 prezantasyon. Lè w vle sòti bal osòl, fò w genyen 2 aryè latero si w ap jwe yon defans a 4. Pa egzanp nan 4-3-3 Brezil lan, 2 aryè latero yo dwe ouvè pou pwopoze sòti sou lè kote. Epi nan 3 milye de teren yo, fò w gen yon moun ki kapab vire ekip la. Sa nou rele vire ekip la? Lè w ap gade foutbòl, lè w ap gade baskèt, lè w ap gade volebòl, lè w ap gade tenis, jwè k ap defann nan oubyen ekip k ap defann nan li pa gen dwa ap gad kan l. Ou pa gen dwa fas pou fas a kan w. Yon ekip baskèt k ap gade panye l, se yon ekip ki an danje. Ok, se yon ekip k ap defann ki an danje, yo choute lan panye a, l ap gade si boul la ap baskèt. ou pa gen dwa ap gad panye w, ou gen dwa se panye ekip advès lan. Nan volebòl, ou pa gen dwa ap gade kan w, se kan ekip advès lan pou ap gade. De menm kan tenis, e de menm kan kan foutbòl tou. Brezil, lè w ap sòti balon, bal o sòl, ok, se pa voye w voye boul la anlè, ekip la li oblije ap gade kan l. ekip ki vle sòti bal osòl la, nan ka sa se Brezil. Kounye a fò gon moun ki pran balon an, ki pou vire, se bon bagay Busquets te fè a mèvèy pou Barcelone, ki pou vire avèk balon, ki pou di bon ekip la kounye a sispann gad kan pa l la, li pral gad kan ekip advès la. Brezil pa janm ka fè sa nan match la, pa janm ka fè l, e sa k fè l pa janm ka fè l se les trois du milieu ki pa gen kapasite sa a, paske Ancelotti se la l peche nan 11 de départ li an, si w vle sòti bal osòl ou pa ka jwe avèk 3 milieu. an tèm de konpòteman ki se de rekiperatè. Casemiro se yon rekiperatè, Casemiro pa konn vire ekip, li pa gen kalite pou sa. E Bruno Guimaraes se yon rekiperatè li ye tou, li pa yon nèg k ap fluidifye jwèt ekip li. Gerson nan pase akote match foutbòl lan. Brezil te gen tout lè pèn di mond pou l sòti bal o sòl. Gon moman k rive, gadyen Brezil la oblije di tout moun monte n ap degaje balon. Brezil jwe yon match kote ke defansivman li fè de pwen,

Lè Vinicius mete dife nan kan ekip Ekwatoryèn nan. Bon kote, m pa sonje si se nan dezyèm mitan an, Jephté. E misye fè yon trè bèl aksyon lè l drible e Ordóñez kòm lateral dwat epi misye al santre an retrè men e ti tonton sa bon. Kòm Ancelotti poko konn ekip la, fò n konprann kontèks sa tou wi. Ancelotti poko konn ekip la byen, li poko konn jwè yo, li poko sipèvize tout jwè, li fèk antre nan pòs lan. Li jwe avèk Richarlison ke l te konnen nan Everton. Men m pa kwè Richarlison se meyè atakan Brezil. Sa a, m pa kwè l. Pa gen kalite ditou ditou ditou e yon pas an retrè misye fon flay monumental si m pa twonpe m se nan dezyèm peryòd lan kote ke misye te dwe kraze kan an Vinicius bal yon bèl balon Vinicius se pou mwen se meyè match Vinicius depi map gad Vinicius nan Brezil alò se la wi nou pap konprann mwen an. Wi m te konn di l klebè men yè misye jwe yon bèl match alaverite li te jwe yon match devan Paragwe ki te ekstraòdinè tou nan Kopa Amerika ane dènyè lan li te ekstraòdinè men ane sa se meyè match Vinicius nan Brezil e m rete kwè ke kòm anviwònman de travay la chanje misye pral bay de meyè pèfòmans paske anpil moun bliye sa Vinicius Takeover se avèk se avèk Ancelotti kòm antrenè. Donk, Ancelotti konnen l byen, li konn Ancelotti byen, il a la confiance de son entraineur, yo travay pandan 4 tran ansanm, 2021-2025, m panse ke ekip sa a se ekip Vinicius l ap ye. E bay Vinicius dos ao dis lan, se yon sinyal, se yon sinyal ke Brezil voye, paske Vinicius jeneralman se dos ao 7 li pote. Si yo ka ba l 10 la, se responsablite y ap ba li. Willian m pat renmen ditou nan match la Estevao Willian m panse ke de nèg tankou Savinho de nèg tankou Anthony de nèg tankou Raphinha se yo ki pral mèt pòs sa se yo kap pran pòs lan nan men nan men Estevao Willian podyab e misye pa jwe yon bon match ditou e misye e kap jwe nan Palmeiras e. Misye pat enteresan ditou epi an atak Richarlison pat pote kichòy. Chanjman Brezil yo te enteresan, pa egzanp Gabriel Martinelli ki monte nan plas Esteva Willian nan. Martinelli kapab jwe a dwat kòm a goch. Pòs sa trè founi Jephte, pòs atakan paske Rodrygo kapab jwe pòs sa. Ti nonm nan kapab jwe tou Endrick kapab jwe pòs sa menm si m panse ke Endrick mouri nan fim nan avèk Ancelotti k vin antrenè ekip Brezil la paske Ancelotti nan Real pat janm te fè misye konfyans se pa nan Brezil li pral fè l konfyans Ok Martinelli te monte nan match lan de menm ke Matheus Cunha se 2 chanjman pòs pou pòs men Matheus Cunha te montre plis bagay enteresan ke Richarlison Richarlison alaverite li pat jwenn sitiyasyon yo pat mete l nan de sitiyasyon ideyal men pas an retrè. pou misye kraze gòl lan e m panse ke misye te dwe pwofite de sa. E pwi genyen Andre Santos ki monte nan plas Gerson e pwi Parera, Pereira padon ki te monte nan plas Bruno Guimaraes. Donk Brezil pa t montre gran choz sou le plan ofansif men gen 2 eskiz ke Ancelotti genyen. Premyèman li fèk pran ekip la, se premye match li. Dezyèmman, se yon match li jwe an altitid, donk ou pa t ka mande l pou l te genyen imedyatman, pou l te bay rezilta imedyatman. Se yon bon zewo zewo. Tout alè, nou pral pale de pwogramasyon seleksyon brezilyèn nan. N ap kouri di w ke estatistik yo, Brezil fè 2 ti ankadre sèlman nan match la. Donk Brezil te trè timid, Brezil fè sèlman 3 chout e Brezil pat gen posesyon de bal la, Brezil te soufri menm, 47 pousan de posesyon de bal e nan tout ligne de stat yo Brezil soufri sof Brezil te fè mwens fot ke ekip ekwatoryèn nan. Vwala e pou la seleksyon brezilyèn ki fè 0-0 avèk Ekwatè. Epi e. Lòt ekip foutbòl lan se te lòt lòt advèsè lan. E si n pale de T-Vice fò n pale de Djakout, e pa vre Jeff T? Si n pale de mizik mizik fò n pale de Micky. E Chili pèdi devan Larjantin, e Larjantin ki kalifye deja. M panse ke se dènye woudaj yo k ap fèt. Chili ban m yon pwoblèm, se ke Chili pa janm kapab renouvle kad yo. Li pa posib pou Arturo Vidal ap jwe pou Chili toujou. Li pa posib pou Alexis Sanchez ap jwe pou Chili toujou. Non, li pa posib. fòk Chili kapab vini avèk de nouvèl tèt, avèk de nouvo jwè. E nèg sa yo fin granmoun. M ap tande Alexis Sanchez depi 2007, 2008, 2009 nan Udinese. Se rès ekip 2009 la k la toujou. E bèl ekip Chili k ta pral elimine devan Brezil an 2010 nan uityèm de final. Chili sa ap fè yon bon Kopa Amerika 2011. Menm Chili sa ap fè yon bèl Mondyal 2014. Bale di nenpòte kwa. E Chili te nan mondyal 2014 an, si si memwa m pa fè m defo, m sonje Kolonbi, m chanje sonje Urugwe te nan mondyal sa. Eske Chili te nan mondyal 80 2020 non eske Chili te nan mondyal 2014 la? Non. Non. Chili pa t la. Se non Chili pa t la. Li pa t nan mondyal sa. Pase se yon mondyal mwen kòmante, Chili pa t la. E se te se non se te Kolonbi, Urugwe, Brezil, Arjantin e si gon senkyèm ekip li pa Chili. Chili pat nan mondyal 2014 an. E pi Chili pran 2 Kopa Amerika, 2015 e 2016. Apre sa Chili pa al nan mondyal, li jwe Koup dè Konfederasyon 2017, li pèdi final la devan Lalmay. Chili pa jwe mondyal 2018. Chili, Kopa Amerika 2019, Chili pat bay yon bèl pèfòmans. E pi an 2021 tou Chili pa bay yon bèl pèfòmans. Donk son ekip ki ki te atenn somè l an 2016, men depi aprè 2016, se yon ekip k ap desann la lis sou konpa. Donk, seleksyon Arjantin nan gen kèlke retouch ke antrenè a fè, men se sou le plan mondyal gen 2 ekip ki boure de sètitid, se Larjantin avèk Lespay. Se 2 meyè seleksyon k gen nan moman la. 2 meyè seleksyon an tèm de rezilta, an tèm de kontni. Ou gen dwa fè rezilta ou pa meyè ekip wi. Pi gwo egzanp lan se Lagrès. Lagrès chanpyon Euro 2004. Mande nenpòt analis kiyès ki te meyè ekip la, li pat Lagrès. Se te Repiblik Tchèk li te. Se Repiblik Tchèk ki tap pwodui pi bèl foutbòl. Aprè sa ou te ka pran La Oland. Men Lagrès te siprann tout moun nan koup dEròp sa. Bon, chak 20 tan, chak 25 an wap jwenn eksplwa konsa. 98 Kaiserslautern fèk monte nan premyè divizyon li chanpyon. 2016 Leicester manke desann nan dezyèm divizyon an 2015. Ebyen 2016 li chanpyon chanpyona Dangletè. Wap jwenn sipriz sa yo. Ou konprann? Men, m pa kwè e. Yon zanmi k di m Chili te nan Mondyal 2014 la. E tcheke pou mwen non Jephté. M pa sonje Chili non. Nan ki poul li te ye? M pa sonje Chili te nan Mondyal sa a. Se de memwa m ap travay kanmenm. E m pa sonje m kòmante match Chili 2014. Franchman. Ok, e Argentine te nan yon 4 2 3 1 li menm. E avèk Emiliano Martinez ki te fè yon bèl parad lè match la te kòmanse an. E Nahuel Molina, lateral dwat. E chili bat espay chili bat espay an 2010 oubyen 2014 ah wi chili te nan mondyal la chili te nan poul espay la oland enhen enhen chili te nan mondyal sa vre espay la oland e tout moun bat lespay enhen evre chili te nan mondyal 2014 la e ou gen rezon e enhen anben espay te bat ostrali paske tout e la.

Thiago Almada, Nico Pass avèk Juliano Simeone epi devan an Julian Alvarez. Jan m t ap di l yè, pi bon bagay ki te ka rive Larjantin se ke ekip la rive a matirite, ekip la gen anpil sètitid pandan Messi an dekrechendo. Alò ou wè diferans ant Messi a Cristiano? Cristiano kidnape Pòtugal, Messi li menm ou wè ekip la libere, ekip la jwe, ekip la jwe byen san Messi. Alòske, mete pou mete Cristiano sou ban oubyen pa jwe avè l, li pral fè yon tapaj medyatik terib ki pral deranje anviwònman travay seleksyon pòtigèz la. Ou konprann? Se tout la diferans ant Larjantin avèk e ant Messi e Cristiano Ronaldo nan sitiyasyon pa yo a. Dimanch sa a, Pòtigal chanpyon, se gras a Cristiano. Si Lespay bat Pòtigal, se pa fòt Cristiano paske se ban dèyè a k fè erè. E konsa l ye wi. Se yon nèg ki gen yon lavi fasil wi Jephte, nèg yo rele Cristiano a. Depi ekip li genyen se Cristiano k fò, depi ekip li pèdi se defansè yo k pa bon. Nap vin Joseph Talon nou pral pale foutbòl ewopeyen wi. Lajantin fè gòl avèk Julian Alvarez, e Julian Alvarez ki skore de trè to nan match la. E Lajantin se sa m renmen avèk li, e janm tap diw lan se yon ekip ki solid, ki jere tranzisyon yo trè byen, tranzisyon atak defans, tranzisyon defans atak. E se yon ekip. ki pa pran gòl kontratak fasil, ou pa jwenn dol fasil, epi sou le plan ofansif tou, ou pa, ou pa, ou pa, ou pa, ou ap defann ba devan yo, yo pa gen pwoblèm, yo kapab konstwi jwèt la, ou ap defann, ou fè blòk medyan, y ap konbine jiskaske yo jwenn do, y ap met atakan yo an sitiyasyon ideyal, ou defann wo devan yo, y ap jwenn atakan yo nan do defans la. Donk, se yon ekip, pou mwen se la meyè seleksyon nasyonal pou le moman, meyè seleksyon nasyonal la pou mwen se Larjantin, an dezyèm se Lespay. E m te di sa la a deja, pi gwo palmarès pa vle di pi gwo ekip. Jodi a la a pi gwo ekip an Itali al ba Juventus. Juventus gen pi gwo palmarès la, men pa pi gwo ekip la. Ok? Paske sa pou nou konprann nan spò, e m te di sa la a deja, yo te joure m sou Facebook, sa pou nou konprann nan spò, le sport son etènèl remiz an kestyon. Se poutèt sa yo fè konpetisyon yo. Ok, 86 se ou k chanpyon, men dan 4 tran ou pral remete kouwòn ou an je ankò. Li pa ekri ankenn kote paske ou te chanpyon 86 an 90 se ou k meyè. Li pa ekri ankenn kote. Ou chanpyon 90, 94 se ou k meyè. Dwa yo make chak 4 tran gon chanpyon du mond diferan. Depi 62 wi, yon ekip fè fè back to back nan koup du mond. E depi legzistans de la koup du mond, se 2 ekip ki chanpyon back to back. 34, 38 Itali. 58, 62 Brezil poko janm gon seleksyon nasyonal ankò ki ranpòte koup di mond lan 2 ane alo 2 edisyon youn dèyè lòt m pa ka di 2 ane 2 edisyon youn dèyè lòt donk pou ke se poutèt sa yo fè konpetisyon an se paske wi ou gen kouwòn nan men fò ou remete kouwòn nan an je Brezil gen lontan l pa chanpyon m pa ka annik rete avèk otorite m di Brezil se la meyè seleksyon di mond li pa t ap gen sans pou ki sa yo fè konpetisyon yo ok wi ou gen pi gwo palmarès lè w gen 5 koup di mond men èske se Pelix sou teren an toujou? Èske se Didier? Èske se Vava? Èske se Garrincha? Èske se Rivaldo? Èske se Ronaldo? Èske se Cafu? Èske se Roberto Carlos? Non! Donk il fo arete avèk sa. Ok? Meyè ekip la jodi a an Ewòp, meyè klèb la rele Paris Saint Germain. Pwen boul. Li pa Real ankò. Fòk nou aksepte l. Se poutèt sa yo fè konpetisyon yo. Ok? Donk pi gwo palmarès la se Real, men jodi a la pi gwo ekip la se Paris Saint Germain. Donk pi gwo ekip la jodi a la nan seleksyon nasyonal, li rele L'Argentine. Ajantin chanpyon 2 Kopa Amerika youn dèyè lòt. Lajantin lidè zòn Amerik di Sid lan nan eliminatwa. Lajantin chanpyon di mond an tit. E li k meyè ekip la. E si w ap chwazi yon dezyèm, se Lespay li ye. Donk Brezil ap trè trè lwen nan yerachi dè meyè seleksyon nasyonal de no jou. Ok. E wi. Alò, chanjman Lajantin yo te trè enteresan. Genyen pa egzanp Genyen pa egzanp Lionel Messi ki monte nan plas Nico Pass a la 57 tièm minit de je. Medina monte nan plas Balerdi, yo tap eseye misye. Angel Correa monte nan plas Julian Alvarez epi Juan Foyth monte nan plas Simeone. E ti piti sa bon anpil, Mastantuono an, misye te tou lè 2 bon. Thiago Almada bon e Garnacho dòmi deyò wi. Garnacho dòmi deyò, dayè menm nan klèb li l pèdi plas li kòm titilè e sa fè mal pou li podyab e olye l travay li chita la gade kasèt Christiano sote 17 wotè e fè syou men kounya l pèdi plas li nan ekip la e pa paske l renmen Christiano non k fè yo mete l deyò se lòt yo pi bon pase l vre lòt yo pi bon pase l vre men si l travay m panse ke l ap retounen nan ekip la paske l gen talan epi l gon avantaj sou lòt yo bon Almada m pa janm wè l agoch m pa janm wè l adwat, m toujou wè l agoch, menm si l dwatye, e Giuliano Simeone pa ka jwe agoch. Giuliano Simeone se adwat li ka jwe paske li menm li son yon, m poko janm wè l agoch alò, li son yon atakan de koulwa, yon se sa yo rele yon sòt delye de debòdeman. E Mastantuono a tou, son yon igwaz k ap vini la. Yon igwaz wi Mastantuono a ye, m wè videyo misye,

Brezil jwe 3 konpetisyon, gen youn ki amikal, tounwa de Frans, Brezil jwe koup dè konfederasyon 97, lèsa Brezil chanpyon sou Ostralis 6 zero, 3 gòl de Ronaldo 3 gòl de Romario, epi Brezil chanpyon Kopa Amerika 97 la, li chanpyon 3 a 1 sou Bolivi. Rivaldo pat nan ekip sa, sa vle di ke son ekip ki te boure talan, Leonardo pat nan ekip sa, ekip map di a la, Leonardo pat ladann non, sa di ke se te Giovanni, se te moun sa yo ki te nan ekip sa a lepòk. Brezil te tèlman gen moun, lè nèg sa yo pa la, ou pa wè nèg Sonny Anderson, Giovanni Elber, Mario Jardel, nèg sa yo pa jwenn plas yo nan Brezil non, Jephte. Tèlman Brezil gen moun, kounye a la a, si yo te gen yon Mario Jardel, e fèt yo t ap fè. Si yo gen yon Sonny Anderson la ki te nan Barcelone a lepòk, se fèt Brezil t ap fè. Giovanni Elber ki te nan Bayern, si yo genyen l la jodi a, e fèt yo t ap fè. Bon, m wè yon lòt nèg ankò, e ki pa t la. Misye rele Paolo Sergio. Misye te nan Bayer Leverkusen, misye fè Bayern Munich, misye jwe tou anndan ekip AS Roma a. Misye rele Paolo Sergio. Yon lòt nèg ankò ke Bre, ki pa t nan Brezil ditou. Ou konprann? Tèlman Brezil te gen moun, men jodi a, van vire. Van vire, se Lajantin k ap pwodui moun, e pandan ke Brezil ap soufri, bon, chak moun gen peryòd yo, paske Brezil konn yon peryòd trè fast, ant 94 jiska 2013, Brezil te trè dominan, trè trè dominan. 94 Brezil chanpyon du mond, 95 Brezil fè final Kopa Amerika, 96 Brezil al nan je olenpik li pèdi nan kar de final men 97 li li dezyèm nan tounwa de Frans, li chanpyon Kopa Amerika l chanpyon koup dè konfederasyon, 98 li pèdi final koup du mond, 99 li chanpyon Kopa Amerika l pèdi nan final koup dè konfederasyon devan Meksik, 2001 Yo pèdi nan Kopa Amerika a, yo tap mal mache. 2002, y al chanpyon di mond. Nan Koup dè Konfederasyon an 2001, Lafrans elimine yo. An 2004, yo pèdi nan premye tou nan Koup dè Konfederasyon. Y al chanpyon Kopa Amerika nan 2004. Non, 2003, yo elimine nan Koup dè Konfederasyon, men nan 2004, y al chanpyon di mond. E, y al chanpyon Kopa Amerika sou Lajantin. 2005, yo chanpyon Koup dè Konfederasyon. 2006, yo fè kar de final Koup di mond. 2007, yo chanpyon Kopa Amerika avèk Donga. 2009, yo chanpyon koup dè konfederasyon, 2013 yo chanpyon koup dè konfederasyon. Sa di ke Brezil te dominan de 94 jiska 2013. Men ap depi apre 2013, depi apre 7 a 1 an, Brezil konn yon bon rezilta, se final, se chanpyon chanpyon koupa Amerika 2019. Depi apre 7 a 1 an. Apre sa Brezil ap desann la li sou konpa, e chanjman dantrenè, Brezil al nan koupa Amerika an 2016, se sèl Ayiti li bay gòl, Brezil elimine nan premye tou nan yon poul ki fèb. ki te gen Ekwatè avèk Ekwatè, Pewou, Ayiti. Brezil elimine nan poul sa a. Sèl motif de satisfaksyon se Kopa Amerika 2019 yo chanpyon, 2021 yo fè final. Aprè sa, bagay la pa bon ditou ditou nan bouch brezilyen yo. Bon, se lavi paske natirèlman ou pa ka dominan toutan. Wi. E vwala pou Larjantin, Larjantin ki fè yon trè bèl operasyon yo genyen 1 a.